Salye tout moun fanatik tele 509 ki avèk nou jodi a m swete nou pral pase yon bon moman avèk nou sou plato tele 509 nou gen avèk nou jodi a. Professeur Paul Divert ki avèk nou. Salut Professeur, kòman w ye? Salut, nou anfòm.
Nou anfòm?
Fòm anfòm.
Donk nou la pou nou kapab pote pou ou yon presizyon sou yon gran pwojè ke Professeur a genyen pou l kapab elabore des cours de langue pou ou sou les réseaux sociaux, pli presizeman sou Tele 509, sou chanèl YouTube w ap jwenn li. Depi sou Facebook tou ou menm ki abòne avèk li, li pral pale w enpe de pwojè sa. Premye kesyon nou gen pou vizitè nou jodi a ki se Pwofesè Paul Divert, se kiyès ou ye menm Pwofesè Paul? Mwen salye ou tou Mesye Jacob, e se yon plezi pou nou ke nou avèk ou se swa pou nou pale de choz seryez. Kiyès ki Pwofesè Paul? Mwen, non mwen se. Paul Divert, pwofesè de lang, ne a Port-au-Prince, mwen desandr a Jeremi Amron, la ou je grandi, mwen pase plizyè zane male lekol, e apre mwen retounen Port-au-Prince pou nou kontinye etid nou. Nou oryante nou nan lang,

Mwen te nan America English School, mwen te pwofesè despanyòl. Mwen te nan dotre inivèsite tèlke Ceddy e ke nou pèfòme, nou evolye kòm pwofesè. Ok, pandan n ap fè ti pale savo la, sa ta vle di ke nou gen dè etidyan ki deja konnen Mesye Paul kòm pwofesè de lang deja an Ayiti k ap suiv entèvyou sa byensi. Donk, se yon Bèl reaparisyon ou fè pou pote kontribisyon oubyen fason ou te konn anseye timoun yo yon lòt fason byen antandi pou kapab pote toujou ansèyman de lang bay moun ki enterese aprann lang. Se sa nou vin pale jodi a. Byen sûr, comme vous savez fort bien que les langues sont très importantes dans notre vie, la communication est importante. e ke parle les langues yo reprezante yon mwayen de kominikasyon e de zopòtinite ke ou genyen a travè le mond, m kwè ke se yon bèl inisyativ e ke mwen kwè, mwen su ke tout moun pral benyen lan yon atmosfè de jwa dan cet aprantisaj, aprantisaj de lang. Pale nou de kontni pwojè a.
Ce que j'aurai à faire a, ce qui est très important e ou konnen pandan ke map ansenye mwen son ekriven tou mwen ekri de livre kote ke pou moun yo kapab aprann lang tou mwen jije bon pou m kapab komanse inisyativ sa avek de kou de lang sur youtube sur facebook kote ke moun yo ap gen opòtinite kapab tande m. Ou wè m k ap ansenye e aprann lang yo bezwen an. A part de livre mwen ekri, c'est sûr que public la ap okouran de la sortie de mes livres, men nou ofri yo des cours de langue kote ke lang yo renmen an y ap gen opportunité avèk mwen menm pou yo aprann li. epi ou pale li tou. Non se chak lang ou pale ou dekouvri yon lòt peyi. Humm eh sa vle di kèlke chose.
C'est une belle idée wi se dans cette optique que nou avec l'envie avec cette volonté que mwen genyen et mwen sur et certain que public la pral très content de cette initiative pou yo kapab aprann parce que parler les langues représenter Yon atou nan lavi imèn, yon atou nan lavi w, e yon atou nan lavi chak moun k ap viv sou latè. Ok, lòt kesyon m genyen pou ou Pwofesè Paul, paske nòmalman la se konbyen lang. Wap gen pou ansenye moun yo. Ok e nou gen pou n ansenye moun yo 7 lang.
Cela veut dire que vous parlez. Oui je parle 7 langues. Mwen pale 7 lang. Mwen pale kreyòl. Waw sa sa se inexplikab.
San w pa bezwen mande m konbyen kòm mwen di w 7 nou pale kreyòl nou pale franse nou pale angle nou pale espanyòl. Nou parle italyen, nou parle pòtugè e nou parle alman. Men nou gen yon konesans nan lang olandèz lan ke nou pa kominike avèk rapidite. Se sa fè m pa mete olandè. Mwen gen yon senpl konesans onivo de la lang olandèz. Men nou parle tout lang sa yo. E tout lang sa yo ke piblik lan ap gen opòtinite, tout moun ap gen opòtinite pou yo aprann. Kan mwen di pou yo aprann, yo pa pral pale 7 lang an menm tan. Pa egzanp, nou gen yon pwogram ke nou mete sou pye kote ke lè du lundi au vendredi, lè lendi nou gen pou nou ansenye kreyòl, fransè epi anglè, lè mardi nou gen pou nou ansenye fransè, espanyòl epi anglè, lè mèkredi fransè, italyen epi anglè. Le jedi, franse, pòtugè epi anglè. Le vandredi nou gen franse, alman avèk anglè. Men, kòman nou kapab fè l? Euh, il se peut ke ou pale anglè. Se pa yon kou k pral fèt sou a m pral di yon kou de wo nivo oubyen pou moun ki pale anglè deja. Ban m yon ti parantèz.
Pa egzanp ke, paske 7 lang disponib pou moun konn moun pale, pou moun ke diferan moun pale, èske ou panse se yon tach fasil? E pa egzanp, si m bouk konprann byen, pa egzanp mwen menm, m pale sèlman twa ti lang. Paske m pale fransè, m pale kreyòl epi anglè. Bon,
twa lang, but ou gen kat lang diferan sa mwen menm. Donk sa vle di, sa vle fè m konprann ke m gen enterè tou ta anbake m nan pwojè sa. Byensi. Paske kòman ou kapab aprann yon moun ki pale anglè, ki pa pale espanyòl, espanyòl, e yon moun ki pale espanyòl, ki pa pale alman,

pou moun nan kapab aprann lang li bezwen pale a. Menm lòske kou a fèt an angle tou, moun ki pale angle a pa bezwen angle a, men li bezwen kreyòl la, men li bezwen espanyòl la. E si l bezwen kreyòl la, li poko pale kreyòl la, m oblije kòmanse o ba nivo, mwen menm si se o nivo trè ba pou l konprann kreyòl la, men se pa angle a m ap ansenye l. Menm jan tou moun nan ki pale angle a. ki bezwen oubyen moun ki pale kreyòl la ki pa pale anglè a. Ki bezwen anglè a kounye a. M ap pale kreyòl, m kòmanse a yon nivo trè ba ann anglè a pou l kapab aprann anglè a. Ok, sa vle di nenpòt nivo moun nan menm si l debitan. Nenpòt nivo moun nan l ap gen yon lang li bezwen. Ok. Menm lòske l pale, li pale fransè, men l ap bezwen, li gen dwa bezwen pale kreyòl. Sesi vle di l ap jwenn kreyòl la atravè fransè l pale a. Ok, trè byen. Sa vle di ke. Ok, m konprann. Eske w panse ke se yon tach ki fasil pou yon moun aprann? Pa egzanp, jan w ap di panse pou yo, se byen, mwen konprann, men eske w panse moun ki pa, moun ki pral aprann lang sa yo, yon moun ki pale angle, ki pa pale espanyòl, eske w panse l fasil? Mentnan nou pa pral nan kòman moun nan ap aprann lang lan, men eske w panse mwayen dadaptasyon an, fason pou moun nan adapte l a lang lan fasil? Et il faut pas oublier que je suis un professeur, un professeur de langue, methodologie et qui permet mwen e enseigner moun yo e fè yo parler. M pa vini pou map bay des phrases. Map fè moun yo parler, apprendre langue nan pou yo parler l à travers methodologie ke mwen genyen en tant que professeur. Nan ki espas de tan ou panse on moun kap aprann on lang kapab aprann li vrèman pou l pale l? What is the. time frame.
Ok, nòmalman nou gen lang yo nan ouvrir e ke nou gen de liv kap sòti osi e il suffit ke moun yo branche, abone e chak moman yo kapab itilize youtube yo, yo kapab itilize whatsapp pou yo kapab swiv kou yo. Chak moun gen yon sètèn kapasite pou yo kapab apprendre. Men sa pral depann de volonte moun nan, de disponibilite moun nan. Men se ki est enpòtan, mwen gen yon metòd ki kapab ofri moun nan yon rapidite e pou yo kapab rive pale nenpòt lang ke m ap ansenye yo a. Ok.
M konprann. Men ou pa vize yon kategori de moun, oubyen yon klas de moun, ou pa, tout moun ka vini, tout moun ka branche.
Ok, ce que je viens de vous dire. Nou di, kèlkeswa moun nan, li kapab aprann yon lang ke li renmen, li bezwen pale. Sesi ve di, ann di yon moun ki pale alman. Kèlken ki pale alman ki a bezwen pale espanyòl. Oubyen kèlken ki pale alman ki a bezwen pale angle.

sera donné en allemand aussi e moun nan ap tande an alman e ke lap aprann anglè a travè alman ke l pale a. Ya paske m konnen mwen menm pèsonèlman m konnen gen de moun ki ap ede yon moun fè gen yon nivo yon sèten nivo nan yon lang pa egzanp nan anglè epi yo itilize whatsapp anpil pou voye devwa bay moun nan pou voye eksplikasyon ba li pou voye fason ou kapab itilize sa tou anvan w ale se se ke nou pral mande w si sa pa deranje w. Ou kapab kite n yon nimewo telefòn WhatsApp kote ke si gen moun ki enterese kominike ou pou dòt enfòmasyon siplemantè sou sa, yo kapab fè sa tou. Ou konprann?
Nimewo telefòn mwen se 347 500

Alman, Italyen, Pòtigè. E nou gen Olandè, li di li pa metrize lang sa byen, men li konn pale, li pa pale l avèk rapidite. Sa vle di, si w ka fè.
Li pa ansyenye lang sa a. Men si w ka fè ti parantèz sa pou Olandè, ou mete l a kote kòm lang ou pa anseye yo men ou pa pale byen, sa vle di lòt lang yo se dlo frèt. Wi, nan lòt lang yo, nou kominike san pwoblèm, sof ke genyen gen enfliyans lòt. Ya wi se sur se normal paske gen nan yo itilize plis plis fason yo. Pou moun ki pral gade video sa pandan wap gade video a nap mete tout enfòmasyon nimewo telefòn avèk link kote ke ou kapab subscribe sou chanèl Professor Paul Divers pou kapab aprann anglè espanyòl italyen alman epi pòtigè tou kreyòl fransè donk son bagay ki trè enteresan mwen menm se yonn nan premye elèv yo m pap baw manti paske m gen M te nan pwa l man, men m pa pale al man. Se kòmsi m pa t ladan l menm. Ilteryèman, moun yo ap gen pou yo jwenn yon liv anglè, espanyòl de Pwofesè Paul.
Yon tan, yon tan ki pa two lwen, mwen gen pou mwen retounen eksplike moun yo sur la kesyon de liv mwen yo. Ok.
Trè byen. Donk.

Pale yon lang gen mwayen la pou aprann li. Paske bon son yon ti parantèz. M konnen mwen menm mwen konnen depi Ayiti kòm pwofesè de lang nan America English school because this is where I was studying English. This is where I went when I was in Haiti to start as a beginner. But I know you that since that time.

Fini e nou te kontan avèk ou sou plato tele 509 pou nou te kapab fè ti pale sa avèw pou nou te kapab mete kapital konpetans sa o su e o zye de tou le mond pou yo kapab wè e pou yo vin aprann. Ki dènye mo ou gen pou moun kap gade w yo la?
Nou pap gon dènye mo non paske fò nou retounen fò nou toujou pale avèk moun yo men kòm tout choz a. une fin e pou mwen conclure map di moun yo swiv mwen if I speak seven languages you can speak them too follow me and you will thank you.